Salut, bonjour, bonsoir. Depandaman de lè ke ou gen pou tande video sa, asiste video sa. Nou vini pou nou pale nan moman sa de natiralizasyon brezilyèn. E avan nou pale, nou antre nan detay de natiralizasyon, nap bay kèk konsèy. Premye konsèy lan, sè ke natiralizasyon an li totalman gratis. Li totalman gratis, nou di l, se paske gen moun, gen Ayisyen ki konn di nou, gen yon moun ki di si m bay 2 mil, si m bay 3 mil riyès l ap fè m natiralize. Natiralizasyon w pa peye anyen pou li. Ou sèlman bezwen konn ki dokiman ou bezwen genyen, epi kòmanse pwosesis lan nan polis federal, pran randevou, al nan polis federal avèk tout lis dokiman ke yo egzije yo. Apre sa, lòt bagay ki gen, gen moun ki konn poze kesyon, kisa pou m fè pou m gen yon paspò brezilyen? Kesyon an se pa kisa pou m fè pou m gen yon paspò brezilyen, men kisa pou m fè pou m natiralize? Paske si ou natiralize, ou devni yon brezilyen, ou gen aksè a paspò brezilyen an. Pa gen mwayen pou gen yon paspò brezilyen si ou pa natiralize, si ou pa devni yon brezilyen. Donk nou vle kite sa klè. Apre sa, yon lòt bagay ki gen, se ke. E ou ka natiralize san ke w pa pèdi nasyonalite ayisyen w. Dakò? Paske avan 2012, yo te di nasyonalite, doub nasyonalite li pa, li pa admèt an oken ka sou sòl ayisyen. Men aktyèlman li admèt. Sof ke si w natiralize, gen kèk restriksyon, ou p ap ka poze kandidati pou, ou gen kèk restriksyon. Ok? Men ou pa pèdi nasyonalite ayisyèn ou. Piske w pa pèdi nasyonalite ayisyèn ou, nou pa wè pou ki rezon si w natiralize pou di w pa bezwen paspò ayisyen an, paske w toujou ayisyen. E nou ankouraje tout moun, menm si yo natiralize, a kenbe paspò ayisyen an. Poukisa? Paske m konn tande gen kèk moun ki di si m fin brezilyen, m fin gen paspò brezilyen, m pa bezwen paspò ayisyen. Li vle di w toujou kenbe paspò ayisyen w valid pou kèk rezon. Paske w gen dwa viv nan Brezil, epi gen opòtinite pou ayisyen. Ou konprann? Epi, gen opòtinite pou moun ki imigran, donk yo ka mande w pou w bay yon dokiman ki pwouve ke w imigran, yon bon dokiman ki valid. E lè w deyò peyi w, meyè dokiman ke w kapab bay, se paspò ayisyen w. Donk, nou ankouraje tout moun a toujou kenbe paspò ayisyen yo. Apre sa, lòt bagay ke m te kapab ajoute, de lòt rezon pou moun naturalize, se kesyon opportunity. M konn ap li kèk processus ki konn genyen pou travay, pou lòt bagay, yo konn di ke yonn nan bagay ke yo konn mande fò moun nan brezilyen. Donk si w nan peyi w ap viv nan peyi an, pou w pa pèdi kèk opportunity, donk li enpòtan pou w naturalize. Epi lòt bagay se ke ou ka vwayaje pli trankilman. Pa egzanp ou Ayisyen ou pral Argentine, Chili, yo mande w fòk ou gen yon visa. Ou prale wap pral Ayiti wap pase pa Repiblik Dominikèn fòw gen viza. Dènyèman Panama te deside pou l egzije Ayisyen viza byen ke yo te vin retire desizyon sa. Donk lè w gen yon paspò brezilyèn lan men w ou plis trankil lè wap vwayaje. Donk sa se yon nan rezon ki fè ke m te ka ankouraje yon moun eh naturalize dakò donk se konnen kisa ou bezwen ki lis dokiman ou bezwen epi prepare lis dokiman ou epi ale nan polis federal e kòmanse pwosesis naturalizasyon an gen 4 tip de naturalizasyon gen naturalizasyon òdinè se sou li nou pral pale. Gen natiralizasyon estrawòdinè, se pou moun ki gen anviwon 15 zan isi o Brezil. Gen natiralizasyon espesyal pou de ka espesyal, tankou yon moun ki nan sèvis diplomatik Brezil e lòt ka ke nou pap site nan moman. Gen natiralizasyon pwovizwa. Natiralizasyon pwovizwa lan se pou timoun, adolesan ki te rive Brezil avan yo gen 10 zan. Sa vle di si w gen yon timoun isi an, menm si li gen 15 an, 16, 17 an, ou ka fè demand natiralizasyon pou li, men sof ke natiralizasyon ke y ap fè pou li a se yon natiralizasyon pwovizwa. Nou di l pwovizwa se paske timoun nan e pa li ki fè demand lan, se paran ki fè demand lan. Imedyatman ke timoun nan gen 18 an, natiralizasyon an fini. Nou di l fini, paske yon timoun gen dwa gen 18 an li te brezilyen, epi lè 18 an rive li pa al fè demand pèmanan natiralizasyon, li toujou panse l brezilyen. Si w te fè. Demand Natiralizasyon, Avan ou gen 18 an, lè ou fin gen 18 an li bon pou al fè yon lòt demand pou ou ka toujou kenbe demand pou ou ka toujou kenbe natiralizasyon an. Paske yo rekonèt ke se pa ou ki te fè demand lan pou ou, se pa ou potko majè. Donk ou vin majè ou ka deside kenbe l ou ka deside pa kenbe l. Dakò? Donk sa li vrèman enpòtan pou nou konnen. Kounye a m pral antre nan natiralizasyon òdinè la. Avan mwen antre nan plis detay nan natiralizasyon òdinè la, gen 4 bagay ki enpòtan ke yon moun dwe konnen, se ke ki egzijan pou fè demand la. Fò gen kapasite sivil. Lè yo di kapasite sivil, se ke fò moun nan ka pran desizyon pèsonèl li, ou konprann? Paske ou konnen gen moun ki konn gen pwoblèm mantal, sa ke moun nan pa ka pran yon desizyon. Donk li pa gen kapasite sivil. E dezyèmman fòk moun nan li pwouve ke li abite Brezil anviwon 4 an. E twazyèmman fòk moun nan li kapab pwouve ke li kapab kominike an pòtigè. E katriyèmman fòk moun nan pa gen oken pase kriminèl nan peyi an oubyen lòt kote. Dakò? Apre sa, lòt bagay ki enpòtan, gen moun ki konn mande m, eh, si m gen yon timoun isi, mwen ka natiralize fasilman? Si mwen marye yon Brezilyen, m ka natiralize fasilman. Si m marye a yon Brezilyèn, m ka natiralize fasilman. Nou vle di w pa gen, pa gen yon fasilite nan pwosesis lan. Pwosesis lan se menm pou tout moun. Sèl diferans ki genyen se ke si mwen gen yon timoun ki Brezilyen, si m marye a yon Brezilyen oubyen avèk yon Brezilyèn, mwen pa bezwen tann katran, m ap sèlman bezwen tann ennan. Men lis dokiman yo se menm ni pou moun ki gen 4 tran isi an, ni pou moun ki gen 1 an atravè yon yon timoun brezilyen ke l fè oubyen atravè maryaj ke l fè avèk yon yon yon brezilyen oubyen brezilyèn. Men se menm lis dokiman. Lis dokiman yo pa chanje. Donk sa li trè enpòtan paske n konn tande kòmantè sa yo. Dakò? Apre sa, pou w antre nan pwosesis lan, sa ou bezwen, ou bezwen ranpli yon fòmilè ki se demand natiralizasyon, fon demand natiralizasyon. Fòmilè sa se yon fòmilè ke ou enprime epi ou ranpli avèk plim. Donk n ap mete yon lyen anba videyo an pou ou kote ke ou ap gen aksè avèk demand natiralizasyon sa. Apre sa, ou gen dwa deside pou adapte non ou avèk lang pòtigè an, ou gen dwa Kenbe menm non an, ou bay rezidans ou ki montre ke w gen katran isi, CPF ou, w ap bay sètifika bòn vi e mèurs o nivo federal, o nivo eta e o nivo tout municípios ke w te pase, komin ke w te pase nan Brezil. E apre gen yon lòt dokiman ki se sètifika bòn vi e mèurs oubyen kazye jidisyè ki dwe sòti an Ayiti, nan peyi orijin ou. Donk nan ankouraje moun yo pa al fè demand lan nan dcpj, paske dcpj li konn egzije anprent dijital ke yon moun ki isi pap ka voye an Ayiti, li vrèman difisil, li pa li pa enposib, men li bay twòp travay. Donk nou ankouraje moun yo ale nan tribinal de pè ki nan tout komin an Ayiti, fè yon fanmi ou yon zanmi al fè demand lan pou nou nan tribinal de pè, oubyen yon kaze yo rele yo kaze jidisyè, lè l fin pran dokiman sa a, li sipoze ale nan ministè jistis avèk dokiman sa a, apre ministè jistis li sipoze ale nan ministè dèzafè eksteryè, apre ministè dèzafè eksteryè l sipoze ale nan anbasad Brezil ki an Ayiti li legalize dokiman sa a, e lè dokiman sa a rive isi ou dwe tradui l mete l an pòtigè. Youn nan konsèy ke nou bay se ke pa tann 3 mwa pase, toujou bat pou antre nan pwosesis lan avan 3 mwa rive pase. Le pli souvan dokiman yo, sètifika, bagay sa yo, yo toujou gen yon validite de 3 mwa. Dakò? Apre sa, ou ka bay dokiman ki montre ke tout tranzaksyon ou te fè isi a o Brezil, ou te achte kay, ou te achte machin, kanè travay ou ki montre ke w ap travay isi a pandan dezane, ki montre ke w gen yon lyen isi an, ou toujou isi an, tout sa w ka bay, ou bay yo. Si w te etidye isi a, ou fè kou pwofesyonèl, ou fè inivèsite, bay tout dokiman sa yo, ou fè timoun, ou marye isi an, tout sa w fè isi an, ou bay yo pou pwouve ke ou sou tèritwa a. Sa vle di, epa, tout moun pa bezwen bay tout menm dokiman. Tout moun ap bay sa yo genyen. Paske sa ki enpòtan se nonb de tan. Apre sa, ou bay deklarasyon kote w rete, ou konprann. Tout tranzaksyon ke w fè isi an. Sou kesyon 4 tran an, gen yon dout sou li ke ki pa gen detay nan lis dokiman yo bay. Sèke gen moun ki di eske 4 tran se 4 tran avèk rezidans pèmanan? Eske pandan 4 tran sa m pa dwe janm soti nan peyi an? Paske w konnen gen moun ki te gen yon demand refuj, apre sa gen moun ki te gen rezidans tanporè, apre sa ki vin gen rezidans pèmanan. Donk sa nou konnen, nou plis sur, sèke si moun nan gen rezidans. pèmanan an, li gentan gen katran avèk rezidans pèmanan an, epi moun nan pa t janm sòti pandan katran sa, se plis si, pa gen okenn kesyon yo pral poze w, ou ou di ou te la, ou gen rezidans pèmanan w katran, ou pa t janm sòti, donk se plis si. Nou pa di lòt ka yo pa enp, ou pa kapab ale, sa ki enpòtan se katran, ou konprann? Donk men m pa ka bay plis detay sou sa. Apre sa, sou sètifika ki pwouve ke w pale lang lan. Nou ta di moun yo li lis dokiman ki, ki, ke m ap mete li an, li lis dokiman, li lis sètifika. Ki sètifika? Paske gen moun ki konn vle bay lòt sètifika ki pa gen anyen avwa. Sa yo mande nan lis dokiman, paske yo di men ki dokiman ou ka prezante pou ki pwouve ke w pale pòtigè. E dokiman yo mete nan fèy lan, se yo pou prezante. Si w al prezante lòt, ou gen dwa kòmanse pwosesis lan. an ven. Se sa k fè ke li bon pou gade lis dokiman yo, reyini tout dokiman. Pa egzanp, youn nan bagay ke yo mande gen yon egzamen ki rele CELPEBRAS. Se yon egzamen yo fè 2 fwa nan ane an. Ou gen dwa fè egzamen sa a, si w gen yon nòt, avèk nòt sa a ou ka ou bay sètifika sa a, ou pwouve ke w pale pòtigè. Apre sa yon moun ki tèmine etid siperyè isi an, ki fè yon fakilte isi an, li gen dwa bay diplòm li. Aprè sa yon moun ki m te kab di ki avoka ki pase ki nan òdre dè avoka ki fè pati sa ou ka ba li. Yo mete tout dokiman yo la. Aprè sa yon moun ki fè yon kou pòtigè nan yon inivèsite. Fòk li inivèsite. Fòk li pa nan nenpòt enstitisyon yon yon lekòl teknik oubyen yon yon yon lòt antite nan yon legliz ki pa gen ki pa gen kou siperyè. Kou siperyè se kou katran yo. Fòk enstitisyon ki ba w sètifika fòk se yon nan enstitisyon sa yo. Apre sa, moun ki al nan lekòl pou jèn avèk adilt yo, yo rele yo ANSEJA, sètifika sa ou kapab pran l tou. Moun ki tèmine etid primè, etid segondè, isi ou ka itilize yo. Apre sa tou, moun ki ap etidye, ki nan fakilte, ki poko tèmine, menm si w poko tèmine, ou ka bay dokiman sa. Donk li bon pou n gade lis dokiman, paske si w al a yon lòt dokiman, yo gendwa refize l, w al pèdi tan. ki ki pa vrèman enpòtan. Donk m panse ke an gwo se sa ke m te vle pataje avèk nou sou kesyon naturalizasyon an. Donk mwen ankwaje tout Ayisyen ki ka fè l fè l paske gen dè zavantaj. Donk si w gen kèk difikilte gen kèk bagay ou poko genyen si se tan tann tan, si se dokiman, si se kou pòtigè eseye fè yon kou pòtigè se vrèman enpòtan. Donk pòte nou byen a la pwochèn pou yon lòt videyo.